Moto kay mwen men pa vini non paske papam vreman tchak m pa vle pou sa fè pale anpil bagay sa yo men nap still toujou ret ansanm. Map stil toujou renmen nou m pa vle ou fè lòt fi pati pou mwen.
Tout sa w dim map met an aplikasyon men fèm konfyans map mache sou tout lòd ou vle. Degaj yo monte pou al keyi yo ban mwen. M konnen w gen defo, lage yo atè lè n rive anba isit nap depare yo. Degaj yo. Yon moun nan bouk la ipokrit. M pat janm panse se moun ki dan moun nan bouk. Bonswa kòmè m. Depi talè a m tande w ap pale sa. Egzakteman. Voye sa ban mwen toujou.

Fi sa liye gason mwen. Avan yo pran rès manje a ou jete l bay chyen. Men moso manje sil te ye eske w te ka mete yon bagay si konsa nan lestomak ou. Estomak vle di estomak vle di. Mache pou mwen ti konpè.
Gade kijan timoun dezòd. Mache. Ou gen enfeksyon sou kè ou sou mwen. Se pa enfeksyon se yon manje ki si manje a pa bon m bay bèt li. Eske m te ka ba w bagay sa l met nan lestomak ou. Sil jwenn chèf wap pa gaspiye l. Mache pou mwen jenòm. Pa pou chèf ou konn diri vann chèf an pa gaspiyel diri ya chèf an pa gaspiyel se vre men eske ou vye manje si konsa ou ka metel nan lestomak ou li si pou ou li si pou ou men se bagay loufa sa m pa renmen avè w la wi mache ti gason ou pat konn fè lakilibit m pa konn sak rele lakilibit lakilibit konsa oh manman mache ti gason ah

Sa a se kabrit men se jaden yo pa vann yen ladan. M pa konn sa w itil men la wi. Ou chanje kabrit yo men w pap itil mwen nan jaden an nan anyen. Se mwen ki redi travay isi a, se mwen ki deside sa m ap ba ou. Sipèsta nan kisa? Vin isi ti gason m. Monchè mwen menm m pa bon tou non. E n ap pase nan travo a la paske m sonje m te kite de twa mango nan pye a la ou konnen m fin granmoun. M pasa moute mango a m pral fè w monte yo pou w ka keyi yo pou mwen la anlè a. An mwen kap moute l. Pase lestomak mwen pa bon tou depi maten m deyo. Ou pi gwo pase men ou ki ta sipoze moute l wi.
Mesye! Gad kijan moun nan bouk la ipokrit. M pat janm panse sa pou yo non gade m byen a entèl la, entèl deplase, entèl pa menm tim sa non. M pat janm panse sa pou li non. Mesye! Lavi! Li pa menm di m si l pa la menm e lè m ap mande pou li, yo di m li pa la. Mwen menm m panse se yon pwoblèm li genyen. Lè w wè moun yo ap mache konsa tou santi bouk, tou santi fò, afè yo y ap regle wi. Ou menm lè konsa w ap pran pitye pou yo, tout afè yo ap mache anba anba. M pa t janm panse sa pou entèl non, m la avè l men m di l pa di m sa menm. Aah mesye lavi Pat janm panse si se konsa l tap fè O mwen l ta banm yon ti soupson l ta dim lap deplase Li pa dim anyen e lè map mande pou li yo dim li pa la Humm anfen Mwen ta fè l konsa.
Yo fin granmoun pitit mwen, kote m ka moute pye bwa a? Fè nou wè non. Depi maten lestomak mwen pa bon la, gade gason m anlè a la, M te kite de graf mangoben yo degaje w monte pou al keyi yo ban mwen. M konnen w gen defo, lage yo atè lè n rive anba isit n ap separe yo.
Degaje w. Ou tande mwen? Monte ban mwen. Fè rapid.
Lè w rive anlè a, souke vye a. Degaje w non ti konpè.

Lage anba isit lè w vini n ap separe.
Lage tout mango yo anba.
An nou wè ale mennen nan branch lan ti gason.

Sanbe, ak gen jan moun nan bouk la ipokrit, m pat janm panse se moun prida a moun nan bouk. Bonswa kòmèm.
Depi talè a m tande w ap pale, sa k pase menm? Egzakteman, voye sa ban mwen toujou. Ki radòt sa a? Ki radòt sa a w ap fè la a? Se voye m voye w al keyi mango a pou lonje ban mwen wi. Lage mango a ban mwen ti gason. A! Se manje ou manje l, pa sa? Pa gen pwoblèm. E fin manje sa nan men w lan, souke branch lan ban mwen. Mwen chèm dou souke pye mango a ban mwen wi. Se pa pou fout se pa pou Bondye lap fout koupe l ansanm ak ou. Èske ou wè kouman w ti nonm frekan an? Men men al pran sa ban mwen men ni. Ale nan lòt brech la. Wi. Egzateman voye ban mwen. Wi voye ban mwen. Pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm non. M ap tann la desann tande. Makomè, Madan Gatou a tout Gatou a pa la ankò non. O, sa w di m la Makomè? Anmweyy! Woy! M pèdi Makomè. Non, non, non, poko, poko, poko, kòmè, kòmè, kòmè pa sa. Woy, m pèdi Makomè. Se pa mouri mouri non. Kote l ale Makomè? Ou pa fin pran avyon?

E sa m ap di, s on jalouzi k nan kò w, on jalouzi k nan kò w, ou gen w lanbisyon. Epi pou 150 dola vyann ou vle pou madanm nan te fè aksidan nan avyon? Sa k pou Doucy pa p voye plis ba ou? Mako, pa t konsote moun sa yo non, e pou sa w ye makomè? Non, sa w di a m pa dakò avè w ditou. M pa dakò. Ou konsote, èske makomè mal ak kòb vyann mwen an? Non, m pa dakò avè w ditou, ditou. Non, non. Li ka voye plis ba ou. Ou pa kwè nan fis la. 150 dola ayisyen, li ka voye 150 dola ameriken ba ou. Jis ki lè li pral voye 150 dola sa ba ou. Pa mete sa nan tèt ou. Menm li madanm nan pa konn li, kòman l ap fè travay, li pa konn anyen ditou non. Non, pa di sa, pa di sa, m pa vle w di sa. Bon ou menm ou konn li bon ou pa t pran nèg la? Non e pa fòt mwen, e fòt paran m, e paran m ki pa. E pa vre, menm lè paran w pat vle depi w te vle nèg la w tap pran nèg la. Ou tap pran, non m pa trèt ou, m pa trèt, non, humm, non, humm, m pa dakò a sa w di a ditou. Ou ipokrit anpil. Ou pa ka di konsa pou l fè aksidan nan avyon an tou. Ou pa ka di sa.
Madanm, e tout bagay ou ta pral fè pou moun konnen?

Oh enben pa li fò pa ale non madanm. Ebyen m prale wi madanm. Enben al fè maryaj vòlò pou nou ale non. Non non non se pa vòlò mari m gen byen. Nou ipokrit anpil moun nan bouk sa yo nou ipokrit. Ou pi mal madanm m pa t panse sa pou ou. Mwen menm tou m pa t panse sa pou ou. Ou di pou l fè aksidan nan avyon pou 150 dola avyon 150 dola ayisyen hein ou pa t makomè l vre. Ou pa t makomè l vre humm pa gen kòmè ankò. Ok.
Map tann ou. Ou met manje wi. Manje gason. Ou met manje tande.

Dad ou pa vin nan kè yo, ou pa santi w apresye yon bon lè fia? Vreman wi but, sa fè lontan m pa viv yon bad boy si an. Sa fè tou cheri. E pa pou san rezon m te fè chwa de pitit sa m ye. Sa ka fè m plezi. Pitit sa m renmen. Sòf ke

M pa vle oke oke lòt zanmi non nan bouk lan m pa vle kòmsi oke lòt zanmi fi paske m vrèman zalèz m pa vle yon seri de bagay yo fèt paske e anplis ankò m ap moute w kay mwen men pa vini non paske papa m vrèman tchak m pa vle pou sa fèt ale anpil bagay sa yo men n ap stil toujou ret ansanm n ap stil toujou renmen men m pa vle w fè lòt fi nan zòn nan.
Jan di m yo. Yeah cheri, m tande tout atik ou yo. Tout sa w di m, m ap mete yo an aplikasyon. Mwen fè m konfyans. M ap mache sou tout lòd ou vle. Lè se ou k mennen m lan, bote sou kote m ye. Fè m fè w konfyans. M rete avk sèl ou menm kòm zanmi. Dayè se sèl ou menm mwen genyen m pa gen pèsòn nan bouk la. Fè m konfyans baby.